Bonjour, bonsoir Depandaman nan ki lè wap gade video sa Video sa se yon video ki pral montrew koman ou menm ou kapab chache sponsor Pou w rantre tèt ou nan pwogram Biden lan, si ke ou pa gen moun ki pou aplike pou ou. Byen rapid, nou prale sou website lan ansanm avèk ou ki se Welcome dot us. Se yon website ke ou menm ou kapab chèche sponsò, wap tape Welcome dot us, byen rapid, ou pral sou website lan, wap desann anba a, lè w rive la wap klike sou sa a ki make Register to Connect lan, ok. Une fwa w klike sou li lap voye w sou yon lòt paj, paj pam lan wap wè l tou an kreyòl se paske m te gentan mete l an kreyòl donk kote w wè yo di lang yo pi pito se anglè men ou menm anlè an la kote ki make kreyòl lan si w pi renmen kreyòl wap pran l anglè wap pran l answit gen espanyòl ok wap desann anba nèt kote ki ekri èske wap chache yon parenn Oubyen yon sponsor Ozetazini. Wap pran wi, ou klike sou li. Une fwa ou klike sou li lap voye w nan paj sa a. Ok. Ou pral wap pran dezyèm opsyon an ki make someone from Cuba, Haiti. Se pou Ayiti nap chache. Nap pran l. Nou fè get started. Une fwa n klike sou li lap voye nou sou paj sa a. Make sure ke anlè an la paske wap wè paj la la li an anglè. Klike sou kreyòl lan. Dèke ou klike sou li, l ap translate li an kreyòl pou ou. N ap desann anba. Kote ki di, si ou ap chache yon parenn oubyen yon patwone, ale isit la pou aprann plis. N ap klike sou li. L ap voye nou sou paj sa a. Se la kounya la ou pral klike pou w kapab anrejistre. Men fè syo ke ou tcheke lè an paske pou chak peyi yo bay a lè ke paj nan l ap disponib. Ok donk nou gentan wè pou ayiti nap make sure ke nou pran sa kreyòl lan anba nap jwenn sa ki an kreyòl la ok nap make sure ke pou ayiti li make siw an ayiti oswa kiba se 10 zè AM lè nòmal nan lès se lè sa nap make sure ke nan 15 paske asirew ou tcheke paj lan chak 15 nan mwa pou gen chans pou enskri sou welcome connect. Ale sou website lan ki se Welcome Connect US, men l la Welcome dot US. Yon fwa w rive sou website lan, w ap kapab enskri tèt ou. Lè w rive sou li nan lè 10 zè nan maten an, w ap klike sou enskri sou Welcome Connect lan. L ap voye w sou paj sa a. Se la kounya lè w prale, w ap chwazi. Ayiti ki se Ayisyen pou nou menm. Lè w fin klike la, se paske lè an poko rive, li pa ba w aksè. Men, dè ke li nan lè pou w enskri an, l ap ba w aksè pou w enskri. Toujou sonje li enpòtan, si w se yon gwoup fanmi, pa kreye yon aplikasyon pou chak grenn moun. Yo di yon sèl enskripsyon ka gen plizyè moun. Si se fanmi nou ye, Make sure ke nou kreye yon sèl aplikasyon epi ekri non tout fanmi ki nan aplikasyon sa ladan on sèl, ok. Tanpri kreye yon sèl pwofil pou chak fanmi oubyen gwoup. 5 moun nan menm fanmi fè yon sèl aplikasyon met non tout moun yo. M te kontan pataje ti enfòmasyon sa avèk nou. Ou pa janm konnen ou menm fanmi zanmi pa aplike pou ou. Fè yon efò pou tèt ou, ou pa janm konn kote dlo pase li tonbe nan kokoye, konsa ou ka aplike sou website sa ou jwenn yon moun ki edew. Se yon plezi poum te pote ti enfòmasyon sa pou ou. Merci beaucoup.